Kòman nou ye? M espere ke nou anfòm! Jan m toujou di l, m ap salye nou tout. Jodi a la, mwen pote yon ti resèt pou nou ki vrèman spesyal konparativman avèk lòt resèt yo. Ebyen, nou konnen fèt manman rive, jodi a la l gentan premye me, nou deja konnen ke fèt manman deja rive, jodi a samdi. Ebyen, jodi a la, m pral M vin avèk yon videyo, yon resèt, yon desè ke li ye kote ou kapab fè yon ti desè pou fanmi an, pou manman ou, pou fiyanse ou, sipriz li osi ki vrèman bèl e ki vrèman bon osi. Ou kapab toujou itilize ti desè sa jis pou ka gate bouch fanmi an. E se pa yon resèt ki pral vrèman koute ou ni se pa yon resèt ke ou pral achte, ou pral depanse anpil lajan pou li. On bagay ki trè senp e anplis li pap koute w, li pap pran anpil tan w pou sipriz manman w, menaj ou, tout fanmi w ok. Ebyen kisa ke n ap jis gen bezwen pou nou fè resèt sa? N ap jis gen bezwen 3 ti eleman sèlman ke w ap gen bezwen pou kapab itilize pou fè ti resèt sa. pou kapab komemore jou sa ki vrèman spesyal avèk yon moun ki vrèman chè pou ou. E map tou swete tout manman ki sou chanèl la Bonne fête des mères! Mwen swete ke sak poko manman yo tou, mwen swete ke Sa viendra nan moman ok m swete nou tout bonne fête des mères epi ke sa ki poko manman yo tou m espere ke ya Bondye ap beni zantray nou jis pou nou kapab manman malgre se pa yon bagay ki fasil ni se pa yon bagay ki difisil tou men m swete nou tout Bonne fête des mères ki sou chanèl sa. Ok an nou antre nan resèt la nou pap fè tròp pale anpil. Nap gen bezwen 2 krèm lèt se sa ke nap itilize 2 krèm lèt apre sa nap gen bezwen yon ti kach krèm e lèt lèt nesle N ap jis bezwen yon pòch, yon piti frèz, morang ou, e ou kapab itilize kantite ke ou vle. Apre sa, ou jis bat li nan yon blendè pandan 5 minit. Apre sa, si tout fwa ke ou anvi fè bèl ti dekorasyon, ou byen si se pou vann wap vann li tou, ou kapab itilize ti plat sa yo ke mwen achte nan Super Mercado. Ok? ki pap koute w trè chè, ki pap, ya, se pa bokou, ou konprann? Epi ou jis mete l ladan l. Apre sa, dezyèm ki sa ke n ap gen bezwen ankò, n ap gen bezwen yon ti bonbon, selon savè w, selon ou menm. Si tout fwa ke, sa pral depann de ki bonbon ke ou prefere, ok? Ou byen petèt ke si tout fwa ou renmen chokola, ou kapab toujou ajoute chokola ladan l ki pap yon deranj, men sa pral depann de preferans ou. Epi kisa ke nou pral fè an dezyèm lye? Nap jis mete yon ti kachlèt avèk ti baton chokola ou jis fonn yo ansanm nan yon chodyè ki vrèman, nan yon dife ki vrèman dou. Epi kisa ke ou fè? M jis pran yon kiyè epi mwen mete 2 kiyè nan chak plat yo jis pou mwen kapab layite chokola sou. Li. Ki vrèman sen, m a fè sa pou tout. Apre de, nan an dènye lye, jis pou yon dekò, ou kapab itilize ti koulè dekò ke ou vle. W ap jwenn li nan sipèlmèkad, nan nenpòt makèt la w ap jwenn ti dekò sa yo ki nenpòt koulè ke ou vle dekore yon bagay, ok. Mwen jis ap ajoute. ajoute sou chak, sou tout jis pou kapab fè ti deko la. Ou kapab itilize savè ke ou vle, ou byen petèt ke nan avan sa tou, ou kapab itilize, ou kapab ajoute yon 2 lit lèt, Ou kapab ajoute lè ke wap fè, lè wap mete, apre ou fin mete Nestlé a ou kapab ajoute 2 lit lèt kanasyon. Epi vwala mes cherie, sa se rezilta a sa. Ou kapab fèl pou vann, metel nan frijidè, ou kapab vann li selon sa ke ou depanse, kantite ke ou mete, kantite lajan ke ou mete deyò, ou kapab fèl jis pou vann. ki vrèman senp. Si w te renmen resèt la, pataje li ansanm avèk yon moun, si w potko abòne avèk chanèl la, abòne avèk chanèl la, epi like videyo a, like li, pa bliye toujou like videyo a pou mwen pou kapab rele yon lòt moun, pataje li ansanm avèk yon lòt moun, petèt ke ya, li ta, petèt tel ka jwenn yon ti resèt konsa pou l te fè. Epi ou pat pataje ansanm avèk li pa bliye pataje li epi kite like sou video mes amours epi rele on fanmi.